Pase, se Carel, jodi a se 8 jiyè 2020, se jounen anivèsè m. A wè, m ap granmoun. Apre Bondye nan syèl la, se ou menm pou m di mèsi pou sipò avèk lanmou ke w toujou ban mwen. E nan okazyon anivèsè m, mwen deside, ansanm avèk Ayiti Kolèj ki s on platfòm aprantisaj sou entènèt, lanse Bourse d'études Carelped, yon bous ki pral pèmèt yon Ayisyen al etidye an Ewòp nan youn nan disiplin sa yo. jounalis avèk kominikasyon, enjenyè sivil, enfimyè, repons sèvis ijans, avèk kontabilite e finans. Li trè enpòtan pou mwen pou m di nou kondisyon patisipasyon yo trè senp, fòk moun ki pral aplike a rezide ann Ayiti, fòk li pase nan bakaloreya nan senk dènye ane ki sot pase yo, e fòk li gen yon paspò valid avèk yon kat didentifikasyon nasyonal. Li prale sou Haiti College. www.edu.ht slash register pou l ranpli fòmilè yo avèk dokiman ke yo mande yo. Epi l ap peye frè aplikasyon an, e lè l ap ranpli frè aplikasyon an l ap aplike kòd CP 20 20 pou l kapab jwenn 50 pousan rabè sou frè yo. Mwen vle presize ke bous etid Carelped la kouvri sèlman frè ekolaj pou dire pwogram nan. Li pa kouvri frè viza, lojman, elatriye. De tout fason. Pandan map di nou mèsi pou tout vœux d'anniversaire ke nou voye pou mwen yo, map swete premye ganyan bous detid Carel Pèd la bòn chans. Sonje, aplike soti jodi a rive 17 jiyè a 11 è 59. Mèsi.
Li fè l de konsè avèk yon lòt bagay ki rele Haiti College. Lè ou menm ou panse se vre, se yon sèl grenn moun y ap pran. Nan sèl grenn moun sa a, yon pakèt lajan pou enskri. Yo pa vle di konbyen kòb la ye pou enskri. Lè grenn moun sa yo menm tande o wi yo ap jwenn yon bous pou y al Lafrans oubyen pou y ale ann Alman oubyen ann Angletè pou y al etidye, kounye a la dè milye de moun menm pral enskri. E nan milye de moun sa yo ki enskri a, yo menm y ap pran lajan sa yo paske yo se yon nonb enkalkilab. Sa vle di jèn nan di li bezwen pati, li pral enskri. E nèg la di, o wi y ap ba ou bous detid. Lè w al nan bous detid la, yo di ke se lekòl la sèlman y ap peye, ou menm menm w ap pral peye kay, w ap pral peye kòmsi lojman w, w ap pral peye manje w, sa yo p ap sou responsabilite yo, tikè avyon p ap sou responsabilite yo. Epi nèg la di w karantan men l ba ou bous detid wi. Lè w al gad kritè yo, E lè w al gad kritè yo nèg la di non sèlman l pap peye lojman, li pap peye manje, li pap peye biyè pou moun nan. E konbyen moun yon sèl grenn moun. E l mete defa ou ka al enskri avè yon nonb enkalkilab. Sa vle di 2000 moun ka enskri, 3000 moun ka enskri y ap pran yon sèl grenn ladan. E yo sere konbyen kòb pou bay, yo di w e lè w ap ranpli fòmilè e lè sa y ap di w konbyen kòb pou bay. Eske nou wè yon seri de mafya ki gen nan larepiblik k ap pran pitit pèp la pou enbesil? Si se fèt Morvan John Corlemy ta di ke l ap bay yon bous detid swa o Kanada oubyen ann Ewòp, l ap responsab grenn moun nan pou tout tout tan l ap fè yo, ni lojman l, ni vwayaj li, tout bagay li nèt! Sèlman yo mete la pou yo fè yon vas kòb! Ou pral wè 2 mil moun, 3 mil moun pral enskri a 100 dola oubyen a 200 dola US oubyen a 300 oubyen a 500 dola US Epi yo pral fon ma, yo pral fè plis kon milyon, prèske yon milyon dola, epi yo pral kenbe lajan epi pou tèt yon sèl grenn moun y ap voye etidye. E grenn moun sa yo di ye kou a, e peye y ap peye kou a sèlman, e ben lojman pa sou kont yo, e, e, e, e, avyon pa sou kont yo, manje pa sou kont yo. Bon, prenon le ka yon pitit yon malerèz ki fò tout bon, e kounye a e li, e non l ki soti. Kot malerèz sa pral jwenn lojman? Kot malerèz sa prale k pral ka peye kay la France? Kot malerèz sa k pral ka peye 2000 dola 2000 ewo pou l moute yon avyon pou l bagay? Eske nou yon seri de jan nèg kriminèl? E nèg sa yo, yo gen akwentans yo a palè nasyonal, yo nan tout bagay a Michel Martelly, yo nan bon gou a Renold Dib, y ap manje, y ap bwè menm kote, y ap fè piblisite pou moun yo, poukisa nou pa ale nan bon gou nou di nou gon etidyan, nou gon efè tou kòm 40 an, Alò, ou mande Bogou pou l peye lojman pou timoun nan avèk inivèsite a. Poukisa w pa mande tout lòt bagay w ap siyen kontra a Sogebank, Sogebank k ap fè dè milyon e dè milyon de dola nan 2 jou sou pèp ayisyen ak dyaspora a? Poukisa w pa ou siyen kontra a Sogebank? Pou poukisa w pa di Sogebank se anivèsè w? Kòm w ap fè piblisite pou li, ou siyen kontra avè l dè milye e dè milye de dola. Poukisa w pa mande w ap ou e anivèsè w ap ba yon grenn moun Chans li pou l al etidye an Ewòp, ou menm w ap responsab, w ap responsab etid la, sonje bank la peye l pou moun nan. Poukisa n oblije ap ap ouvè yon nonb ekalkilab de moun ki gen dwa enskri, nou pa di menm konbyen lajan e lè l pou vin enskri l ap wè konbyen kòb nou pa vle di l on live, epi ou rete ou di e 40 an w, nan 40 an w w ap voye yon moun etidye an Ewòp. E pa gen, moun nan e li k ap peye avyon, moun nan se li k ap peye lojman, moun nan se li k ap peye manje. Poukisa nou mechan konsa? Poukisa nou mafya konsa? Epoutan nap fè piblisite pou yon pakèt konpayi k kraze peyi a deja. Nou jis bezwenn pou nal fè masi madi a pitit moun yo nap chire tout tan mò van John Colem egziste lap anfas nou bann mafya. Lè moun nan an Ayiti l tande l pral etidye a letranje l prè pou l peye nenpòt bagay. Kounye a la wap wè kenpòt 2000 moun, 3000 moun, 4000 moun ap enskri a 100 dola US. Epi menm kote yo fon mas kòb. E yo plen sponsò yo pap mande sponsò yo. Finanse moun sa a pou lojman n, finanse moun sa a pou tikè davyon n, finanse moun sa a pou etid la, epi dmen men de sponzò, wè ou pran yon pwojè konsa wal lage l devan bon gou avèk Renòl Dib kap kraze peyi a maten midi swa, ou pran yon pwojè konsa ou lage l devan pil konpayi chanpay mari sè Michèl Mateli a, sè madanm Michèl Mateli a, wè ou pran yon bagay konsa w lage l devan Michèl Mateli kap kraze peyi a depi 200 zan, ou pran yon bagay konsa w lage l devan tout nèg ki gen sponnsò tankou Unibank, tankou Sogebank ou remèt yo l pou yo menm yo yo peye lekòl la kòm sa anivèsè w ou di yo wi 40 an m ba w yon bous detid w al devan sponsò sa yo menm pou yo responsab etid moun sa pandan 3 zan pandan 2 zan pandan 4 an poukisa yo pa fè sa ou nan w ap vini pou moun ap vin enskri 100 dola ou nan w rale la brip. Ou fè 200, ou fè 200 mil moun, ou fè 100 mil moun, enskripsyon, epi ou tou milyonè, epi wap pase ti jèn yo nan betiz di ke menm, menm biyè avyon yo pap peye. Menm biyè avyon e yo kap peye l, kita dire lojman. E moun sa rive an Frans, grangou ap pete fyèl li lal etidye, kiyès ki pral peye chanm kay li pou li, jan kay la Frans chè? Hein, jan kay la Frans chè, kiyès ki pral peye kay la pou li? Kiyès ki pral bal manje chak jou? Manje aletranje e bagay fasil yo ye? Eske paran l ki kòb paran l genyen. Bann mafya jou na kite mafya e jou la repiblik ap sove. Mèsi pou tout moun YouTube yo ki te patisipe nan live la ki te fè sin dola ki patisipe mèsi pou moun Facebook yo ki patisipe nan Facebook la ki vin gran sipòtè BBJ entènasyonal e lò fè ou lò vin ou patisipe.

E, lè w al gad kritè yo, nèg la di non sèlman l pap peye lojman, li pap peye manje, li pap peye biyè pou pou moun nan. E konbyen moun yon sèl grenn moun? E l mete de fa ou ou ka al enskri a avè yon nonb enkalkilab. Sa vle di 2000 moun ka enskri, 3000 moun ka enskri, y ap pran yon sèl grenn ladan. E yo sere konbyen kòb pou bay, yo di w e lè w ap ranpli fòmilè e lè sa y ap di w konbyen kòb pou bay. Èske nou wè yon seri de mafya k gen nan larepiblik k ap pran pitit pèp la pou enbesil? Si se fèt Morvan John Colin mi ta di ke l ap ba yon bous detid swa o Kanada oubyen an Ewòp, l ap responsab grenn moun nan pou tout tout tan l ap fè yo, ni lojman l, ni vwayaj li, tout bagay li nèt! Sèlman yo mete la pou yo fè yon vas kòb! Ou pral wè 2 mil moun, 3 mil moun pral enskri a 100 dola oubyen a 200 dola US oubyen a 300 oubyen a 500 dola US Epi yo pral fon ma, yo pral fè plis kon milyon, prèsk yon milyon dola, epi yo pral kenbe lajan epi poutèt yon sèl grenn moun yap voye etidye. E grenn moun sa yo di e kou a, e peye yap peye kou a sèlman, e ben lojman pa sou kont yo, e e e e avyon pa sou kont yo, manje pa sou kont yo. Bon, prenon le ka gon pitit yon malerèz ki fò tout bon, e kounya e li, e non li ki soti. Kot malerèz sa pral jwenn lojman? Kot malerèz sa prale k pral ka peye kay la France? Kot malerèz sa k pral ka peye 2000 dola 2000 euro pou l moute yon avyon pou l bagay? Eske nou yon seri de jan nèg kriminèl? E nèg sa yo, yo gen akwentans yo a palè nasyonal, yo nan tout bagay a Michel Martelly, yo nan bon gou a Renold Dib, y ap manje, y ap bwè menm kote, y ap fè piblisite pou moun yo, poukisa nou pa ale nan bon gou nou di nou gon etidyan, nou gon efè tou kòm 40 ans, Alò, ou mande Bongou pou l peye lojman pou timoun nan avèk inivèsite a. Poukisa w pa mande tout lòt bagay w ap siyen kontra a sonje bank, sonje bank k ap fè dè milyon e dè milyon de dola nan de jou sou pèp ayisyen ak dyaspora a? Poukisa w pa ou siyen kontra a sonje bank? Pou poukisa w pa di sonje bank se anivèsè w? Kòm w ap fè piblisite pou li, ou siyen kontra avè l dè milye e dè milye de dola. Poukisa w pa mande w ap ou e anivèsè w ap ba yon grenn moun Chans li pou l al etidye an Ewòp, ou menm w ap responsab, w ap responsab etid la, sonje bank la peye l pou moun nan. Poukisa n oblije ap ap ouvè yon nonb enkalkilab de moun ki gen dwa enskri, nou pa di menm konbyen lajan e lè l pou vin enskri l ap wè konbyen kòb nou pa vle di l on live, epi ou rete ou di e 40 an w, nan 40 an w w ap voye yon moun etidye an Ewòp. E pa gen, moun nan e li k ap peye avyon, moun nan se li k ap peye lojman, moun nan se li k ap peye manje. Poukisa nou mechan konsa? Poukisa nou mafya konsa? Epoutan nap fè piblisite pou yon pakèt konpayi k kraze peyi a deja. Nou jis bezwenn pou nal fè masi madi a pitit moun yo nap chire tout tan Morvan John Colem egziste lap anfas nou bann mafya. Lè moun nan an Ayiti l tande l pral etidye a letranje l prè pou l peye nenpòt bagay. Kounye a la wap wè kenpòt 2000 moun, 3000 moun, 4000 moun ap enskri a 100 dola US. Epi menm kote yo fon mas kòb. E yo plen sponsò yo pap mande sponsò yo. Finanse moun sa a pou lojman n, finanse moun sa a pou tikè davyon n, finanse moun sa a pou etid la, epi dmen men de sponzò, wè ou pran yon pwojè konsa wal lage l devan bon gou avèk Renòl Dib kap kraze peyi a maten midi swa, ou pran yon pwojè konsa ou lage l devan pil konpayi chanpay mari sè Michèl Mateli a, sè madanm Michèl Mateli a, wè ou pran yon bagay konsa w lage l devan Michèl Mateli kap kraze peyi a depi 200 zan, ou pran yon bagay konsa w lage l devan tout nèg ki gen sponnsò tankou Unibank tankou Sogebank ou remèt yo l pou yo menm yo yo peye lekòl la kòm sa anivèsè w ou di yo wi 40 an m ba w yon bous detid w al devan sponsò sa yo menm pou yo responsab etid moun sa pandan 3 zan pandan 2 zan pandan 4 an poukisa yo pa fè sa ou nan w ap vini pou moun ap vin enskri 100 dola kounye a w rale la brip. Ou fè 200 ou fè 200 mil moun, ou fè 100 mil moun enskripsyon epi ou tou milyonè epi wap pase ti jèn yo nan betiz di ke menm menm biye avyon yo pap peye. Menm biye avyon e yo kap peye l, kita dire lojman. E moun sa rive an Frans, grangou ap pete fyèl li l al etidye, kiyès ki pral peye chanm kay li pou li jan kay la Frans chè? Hein jan kay la Frans chè, kiyès ki pral peye kay la pou li? Kiyès ki pral ba l manje chak jou? Manje aletranje e bagay fasil yo ye? Eske paran l ki kob paran l genyen bann mafya jou na kite mafya e jou la repiblik ap sove mèsi pou tout moun YouTube yo ki te patisipe nan live la ki te fè sindola ki patisipe mèsi pou moun Facebook yo ki patisipe nan Facebook la ki vin gran sipòtè BBJ entènasyonal e lò fè ou lò vin ou patisipe.

Ki vin di nou men sa l ka fè pou nou a men sa l ka pa ka fè pou nou. Nou pa gen nou pa gen bòs sa sa vle sa vle di nou pa gen bòs. Nou ka rele nèg nèg nèg Youri Latortue chita pale avè nou. Nou ka rele nèg Ayiti yo tankou Wilson Jeudil chita pale avè nou. Nou ka rele Moïse Jean Charles chita pale. Nou ka rele Jovenel Moezu chita pale. Nou ka rele Dimitri Vorb nou chita pale. Nou ka rele kèlkeswa nèg la nan peyi Dayiti nou chita pale e nou pa gen pou n ap defann lajan a pyès nèg ni di nèg o wi nou bezwen lajan pou radyo a sa pa genyenn e paske radyo la jenès sa li menm li pap janm al nan kan pyès ti vagabon nan peyi a paske nou menm menm se la jenès nou ye nap pwomot la jenès e jèn gason jèn fanm ki vle sa chanje tout bon vre depi w pa abolotcho depi w pa yon ti abolotcho menm jan a ti youri ki nan tout salte a an ayiti epi l chwazi l di w o wi o wi l te gentan nan bagay BBJ entènasyonal i se bat bravo pou la jenès. Yo chire tonton. Lè dosye ti nonm ki rele Tigana a tout la jistis fin di ou pa enplike ladan, wa vin pale anpil. Ayè dat sa mwen menm di w eske w dcpj poko di w anyen, m wè w chita la w pa menm reponn menm ou di w poko gen anyen dcpj. Ou poko konn si dcpj pap met men nan men w. Mèt met men nan gagann ou nan zafè ti ganat, militan opozisyon ak te sot mou avan yè a. Bat bravo pou tèt nou, bat bravo pou lajenès. Bravo moun YouTube yo lè nou peze sin dola nou voye lajenès moute. Anpil love e anpil respè. Pwochen randevou nou menm se nan Ayiti toutouni wap jwenn nou lendi pou gouler gran dosye. Bat bravo pou tèt nou tout moun Ayiti yo, moun ki te sou radyo karamèl m bliye sa, moun ki te sou televizyon karamèl nan sud peyi a. M voye bèl salitasyon pou nou, nou menm ki nan Aken, nou menm ki nan nan Anikè, nou menm ki Sen Jan di Sid, nou menm ki patou nan Sid peyi a, anpil love pou nou pase e nou menm ki nan fò m gade non yo byen pase non yo trè zenpòtan. Nou menm ki nan Chadonyè, k nan Tibiwon, k nan Lèkoto, ki nan awondisman Pò Sali, nou menm ki Sen Jan di Sid, nou menm ki Tòbèk, ki Ilavach, ki Chantal, ki Lèkay, ki Kanperen, ki nou menm ki nan zòn Kavayon, Sen Lwi di Sid, Aken, nou tout ki te branche Tribinal Pèp la, anpil respè pou nou. E menm moun Grandans yo ki nan Jeremi, moun Grandans yo ki nan Ansdeno, ki nan Dam Mari, ki nan Mowon, k nan Chanbelan, k nan Mafran, M voye anpil respè pou nou ki t ap tande nou sou radyo Lèziwa Entè a. E tout moun Lèzetazini Damerik yo toujou branche radyo a sou 518 906 16 07, 518 906 16 07. Lè sa a, nou patisipe nan gran nan avansman nan grandi pou radyo a grandi. We love you everybody e e e pwochen randevou lendi pou Ayiti toutouni.